Antrepriz yo onore yo sou pase antrepriz ki deja. fin gen tout kapital yo ki fin rive yo deja jan m ta kapab di l men nou yo souvan neglije jèn antrepriz yo e sou anpil fwa tou yo konn onore pwopriyetè antrepriz lan men yo pa konn seleksyone antrepriz lan an swa men nou menm nou te vle fè l ane a yon fason pou n seleksyone antrepriz lan an swa pou akti pou pou nou onore l pou nou remèsye l pou nou felisite l pou travay ke l ap fè. Mwen te voye lis antrepriz yo bay animatè lan, men malerezman gen 3 nan yo ki pa t site. Tou da mwen m ap fè sa kounye a la. Nou gen klinik OREM ki se ki reprezante pa Doktè Lodson. Se yon klinik k ap fè yon bèl travay nan Taba sitou pou fanm ansent. Youn nan bagay tou ki te priyorite nou nan aktivite sa, Malgre nou site nou Pòtoprens, nou pa t vle sèlman rete onore antrepriz k ap evolye nan kapital la. Nou te oblije ale tout an pwovens. Nou genyen Goman Kreyasyon tou la ki se yon antrepriz ki sitye l nan vil Jeremi ki voye yon reprezantan jodi an la tou. Nou genyen yon antrepriz ki rele Triyodar, m pa konnen si li voye reprezantan la, Triyodar sitye l nan vil Gonayiv. Eske gen reprezantan Toyota ki la a? Sanble yo poko rive. Donk, jodi a, mwen la a se pou m kapab asire panèl diskisyon ke n ta dwe genyen jodi a, ke n ta dwe genyen Stéphanie Louis ansanm avèk nou epi Caroline Zéphir ke nou ta pran an lin men vi avèk yon ti pwoblèm entènèt ki poze, nou pa ka resevwa li. Jodi a nou ap abòde ansanm, se sa k fè nou pral itilize yon metòd patisipativ ansanm avèk nou menm ki se pwopriyetè antrepriz pou nou kapab diskite ansanm. Sijè an se, Simonte lè defi, aksede o finansman e enpakte dirableman lekonomi ayisyèn. Tou dabò. Pou n pale de devlopman ekonomik, li vle di se kapasite yon peyi, yon rejyon genyen pou li pwodui. Non sèlman li pwodui, men fòk pwodiksyon sa yo, fòk yo byen distribye bay tout popilasyon an, oudimwens tout moun kapab goute nan sa k ap pwodui. Kit ou se antreprenè, kit ou se konsomatè, kèlkeswa moun ou ye a, richès ki kreye nan peyi sa yo dwe touche w. Kounye a la, pou n kapab pwodui, nou dwe itilize tout resous ki genyen nan peyi a, oudimonns nan rejyon n ap pale de li. Pou sa, nou te envite twa moun pou kapab vin diskite pou nou, avèk nou sou sa. Men malerezman, nou gen yon sèl ki la. Se Mackendy Smith ke m ap envite li pou l kapab M ap mande nou pou nou aplodi li tou. Se yon. M vle ke konvèsasyon sa a, oubyen chita pale sa a, te kapab aprann nou anpil, nou tout ki la. M se pwopriyetè antrepriz, li menm tou, li se pwopriyetè antrepriz. Bon, m ap pase li. Gade si youn nan mikwo sa yo fonksyone pou mwen, silvouplè.

Donk, m pa mye plase non pou m ta prezante Mackendy paske se yon modèl pou mwen, sitou nan kesyon atizanal. M panse se misye k ap al pale nou plis de li. Mackendy, Kiyès ou ye? Kisa wap fè kòm aktivite? Kijan ou te kòmanse? Ban nou yon ti rale tou piti sou Mackendy Smith avèk nou wè mayo a tou make inik. Donk piblik lan ta renmen konnen plis de ou, yo ta renmen konnen fè nou ban nou ban nou yon ti bagay. Ti frèm lan sot kote l soti, ti frèm lan di mwen menm enjenyè mwen menm. Bagay la kòmanse mele nan menm, m se pi gran pitit e 2 moun ki vin aprè mwen gentan chwazi metye nou te menm panse menm lè se pa t nou pa t gen lide sou yo men kanmenm pou m te fè moun yo plezi m t ap chache yon bagay kanmenm men yo gentan di depi gwo yo pye m vin mare epi papa m ap ensiste ensiste ensiste pou m te fè kè misye kontan se ki sa m gen menm m di l m di lavi atè. Men misye chita yon jan misye ouvè kò li gen pitit li pral ki pral abi atè. Men o fon kisa m te renmen? M te renmen a plastik. A plastik se kisa? Se pentur, se skulptur, se papye mache, se tout sa ki gen rapò a la ke w ap touche, w ap kreye eksetera. Men m pa t ka di misye s on plastisyen m ye ye. Poukisa? Se gon atis nan zòn nan pou plastisyen se bwè tafya li konn fin bwèl sou pase tout rès jounen anba wout la lavi konn pase sou li moun ap palel mal kòmsi m pat santim trè fyè pou m te di papam son plastisyen alò m te oblije pase ou avèl men kòman m pral fè tonbe nan antreprenarya bon m pa konn pou nou menm mwen menm fanmi pam pat gen gwo mwayen. M te gen yon ti tenis Reebok. Mwen bwose soumenl la. Dayè mwen tachel avèk avantaj. Ane pwochèn pou m remetel ankò e m ka kitel pou ti frèm nan etc. Lè m sot lekòl fò m netwayel dabò, metel seche epi pou m metel nan bifèt la ki la pou demen si yo pa vòlè m pral lekòl. Epi m te gen yon ti soulye. Ti soulye sa yo menm si m pa pral wè marenn mwen, m pa pral legliz, m pa gen yon ti sòti spesyal. Se li k kite l nan bwat li, kite l nan bifèt la. Alò sa nou te konn plis itilize se yon ti sandal fistibal ki te ki te genyen alepòk. Defwa lè ti zantèy la kase, ou pase yon ti fè a bare l, ti trèt, ou pase yon ti epeng ladan l eksetera, li rekason ankò. Se konsa bagay la te renmen ye. Men, ou konnen, timoun renmen jwe foutbòl, e ki foutbòl? Choute bwadjina nan lari, choute boul chosèt, eksetera. Ebyen sandal sa yo yo pap konn tann 3 jou a chak fwa pou manmanm achte yon lòt pè sandal pou mwen ankò lap kale m anpil e lap joure m anpil paske ou konnen e pa sa sèlman ki genyen fanmi an pa gen twòp mwayen map kite l depanse epi m pran premye baton m pran dezyèm baton epi m pral fon kòlè m di ok sa fè map pede pran baton sa yo a jouman sa yo se paske se yo kap achte sandal pou mwen ebyen m pral kreye pwòp sandal mwen nan kote lide a vini. M pa t gen papa m pa t konn travay nan kòdonri, gran papa m donk nan anviwònman imedya m pa t gen moun konsa ki te nan domèn nan. Men se konsa e m sonje nan menm jwe foutbòl sa yo m te jwenn yon ti braslè ki fèt avèk fil a cha plizyè koulè ki te gon très ki te enteresan ke m te fè ti pratik ladan l, m te eseye de trese de twa très. M te vin konprann li, m te depoze l, men se lè m fè kole a m vin sonje lide a. Enben, malachans se de fil ki te gen alepòk. Bon, medam yo konn konn tann rad sou yo. Pati, wi. Pa, yo konn vann yo ti pake, 5 goud alepòk. Epi m achte yon ti pake, epi m dechifre l nèt nèt nèt. Fè l tounen ti fil yo nèt, epi m menm demach ti braslè a. m te trese li, epi papa m te gen yon sandal, li t ap tann dènye okazyon pou te jete l, paske lè sa m di te gen moun ki pase pran tout fatra pou l jete, men bon chans pou mwen, moun nan pa t gen tan pase, enben se sandal papa m sa, m retire yon peny etranjè a sou li, epi m pran semèl la, tres ke m prepare avèk fil la, epi m koud li avèk yon alèn sou li, men premye sandal m fin fè sandal la, yon moun k ap di, men nou bat la, lè lòt yo pa t konn fè menm yon semèl. Bon sa lèm sou 3 mwa 4 mwa olye sandal la chire se do pyem li blese. Sandal ou sandal la diri. Ou konnen fil la fil ki te fèl la son fil ki te rèd anpil defwa lèm gen twòp doulè pyem blese twòp se ti moso twal ti moso eponj ou kole ak rezi pou pa anlè a pou men kòm si ou santi satisfaksyon manmanm pa rache sandal ankò epi bagay la vin kòmanse konsa kounya lèm wè sandal la direm twòp. M di bon fò m fè yon lòt modèl, m itilize egzakteman menm semèl la epi m koupe lòt anpren ki te sou li a, li mache yon fil ble, m trese yon lòt modèl. Ebyen m redrese, m ret kolye sou menm semèl sa. Men dezyèm sandal mwen. Ebyen men kòman filim nan vini, yon vwazen wè l, li di o men w gen yon seri de sandal w ap met nan pye w, kote w jwenn avè l? M di bon se mwen k fè l, li di m ta renmen fè pou mwen. Men menm m tou pè paske m pa t gen lide biznis avè l, se yon altènatif a baton manman m ke m te fè, epi bon, m deside m di ok, m ap antre nan lojik la. Bon, m ka fè l pou ou, men èske w gen semèl? A, m gen semèl, m ap vin avè l. Ebyen kòman? M ap trese fil, vin a semèl ou, m pran alèn mwen, men kòman m te konn fè sandal. Epi ofiramezi, pwoblèm nan vin kounye a pa sandal m ap kase nan kay la, paske w konnen, imajine w, tout moun nan zòn nan mize m fè sandal, e fòk yo vin a semèl yo. Gen de moun gen presyon gen de sandal lakay yo pat gen kote pou yo jete li, yo tou mete yo nan sachè pote ba moun. E ti espas kay la piti, manm konn ap soti la lap deplase poul fon mouvman yon sachè ki gen yon sandal manke fèl tonbe. Sa w tande a lap pale anpil, men kounya m paka vini nan kay la, men kounya se tout byen fatra lakay moun se la ou mete yo, pwoblèm chak jou kounya pwoblèm nan pa kase sandal ankò, se anbarase kay la. Ebyen m pral fon kòlè, yon dezyèm kòlè, m di kounya se ateliye m pou m fè paske. Kay la vin pati si pou mwen ankò. Se konsa m kòmanse sanble ti kòb mwen. Sanble ti kòb mwen. Epi m sonje kòb la te rive 487 dola. Yon bwat sekrè nan kay la pa gen moun ki konnen. Epi premye echèk m pral pran nan kesyon biznis, se zènyèl yo k antre lakay mwen, zam alamen, foure kay la tèt anba. E move chans pou mwen, premye sa yo pran, se ti bwat sekrè a. Gade m manke mouri tèlman m sezi. Pa gen moun ki vle konnen. Mwen dèfwa, m tèlman te kòmsi atache a kòb sa a, m konn ap mete digoud. Ou wè kounye a la a, pa gen digoud ankò? Se konn se te digoud vè, vennsenk goud, wouj. Gade, m konn jan pwa yo a ki nan bagay la, m konn vide l atè nèt, m rekonte kòb la ankò pou m remete l. Kòmsi, m gen enpresyon m konn ap vin fè kòb la plis ale rabi. Bon, dezole, yo, nèg yo antre, se vre ke yo pa t bat nou, eksetera, men yo pran anpil bagay. Sa se premye echèk. Bon, m vin deside m di ok m ap degaje m ankò, m chache estrateji epi pou m relanse. Antretan an mwen lekòl nan lise Tousen epi m ap, e m sonje m te an segond ou byen reto, n ap avanse. Enben, nan avanse vin konplete ti kòb mwen an 2003, m pral ouvè premye atelye m nan ri Dèfonfò. Pase gen de moun ki te konseye m, a ou pa ka ap pede ranmase vye semèl moun, ou ka fabrike pwòp semèl ou tou. Men men kote lide a vini, m pral konnen sa m ap fè a rele makrame, men kòman m ap antre nan domèn nan san m pa menm atann ke m ap antre ladan l? Enben, an 2003, m fin ouvè atelye a, fè ti etajè mwen nan espas la, m gen yon kès, ou konn anba lavil bon se de gwo kès, m achte kès mwen eksetera epi 3 mwa apre, pandan m fin byen m pral lekòl konsa epi te gen radyo nan zòn nan alò radyo sa toujou ouvè tout lasent jounen tout emisyon kòmsi tout moun ap tande kòmsi se radyo lakay ou epi grann maten konsa m tande yon nouvèl mezanmi peyi sa kot peyi sa prale sa machann yo pral fè yo gen lajan eskont nan men yo kòmsi diskou a m santi diskou a yon ti jan ap vin ap vin sou mwen m di nan m tande kisa k pase. Dife nan Rivyè Fonfon. E ki kote atelye m te? Rivyè Fonfon. Enben, sa gen tan entèpele m. Kounye a, lè m kouri desann anba a, malerezman, de bò lari yo, dife, malveyan mete dife nan Magazen Kaba yo. Non, pa atelye m nan sèlman, se tout lim nan. Te gen mache Ti Toni, te gen yon seri de bann lòt Magazen nan zòn nan. M fè premye echèk, dezyèm echèk sa a ankò.

Pwoblèm pa fini. Gade depi nan diskou sa kèm kòmanse kase. Epi kèm pap kase pou anyen paske se te menm bagay lap pase. Nèg yo met dife ankò anba atelye pase anba flanm. Alò se pa sèlman atelye pam nan se tout antrepriz ki te nan lim nan nèt. Yon seri de materyèl, de zouti kem te genyen se pa kòmsi ou antre nan magazen ou al achtel paske domèn pam nan difisil anpil. Son ansyen bòs li pa gen 2 machin epi

Enben se konsa e kliyan an kòmanse ap kontinye kòmande bon m gen kliyantèl mwen kòmanse ogmante m gen ki kliyan yo Jakmèl k ap ban m fè 5 douzèn, 10 douzèn sandal dèfwa m kite Natz m pran bisiklèt mwen paske m vini m wè yon kote m pa ka mache anpil ankò paske fò m ogmante bagay yo m ap ba w pale talè se kouri kite Natz. Al ride fon fon al travay kite ride fon fon yo di pwofesè desen ap antre kite ride fon fon m fon mare sou mwen m al pran kou desen an eksetera e konsa m te konn fè enben lè bagay sa rive m vin di bon m pa ka abandone kounye a an 2006 koup te gen yon koup di mond ki t ap fèt nan lalmay gen yon lide ki vin nan tèt mwen ki di m mayizi si m te renmen m ta fè sandal brezil sandal ajantin men jan nèg yo fanatik. Ekip sa yo, gade lide annik vini, m tou rale kreyon m, m desine modèl la epi m arache po, m reyalize yon sandal Brezil, yon sandal Ajantin. Lè m fin fè sandal la, gon zanmi k pase epi ki fin felisite m epi k ap poze m yon pakèt kesyon.

Nan di ki jounal? Se lèm fouye al chèche jounal la, m wè atik la, Smith Mackenzie, de sandal pou le mondyal. Epi foto m ap de sandal, sandal Brezil Ajantin, epi yo met nimewo telefòn mwen. Bon, m bliye tout pwoblèm m te konn pase.